Oh telefon nan ap sonnen kilè pam kap relem la mèsi jezi alo wi bonswa papa wi mwen anfòm wi lòt moun yo pa ple mal non sèm nan pa la li soti li te di yon bagay deyò li poko rantre Ah ok, on pa on nouvel ou gen pou mwen. M ap ton nou papa, on, on ti kòb ou pa voye pou mwen. Jan m raze la papa, li tap byen bon. Wi m ap poze san m ap ton nou. Ah! Biden an tonbe. Wouy, mèsi Jezi, mèsi, mèsi, mèsi, mèsi. Biden an tonbe papa, e ki jou li tonbe la?

M ta renmen soti. Humm se sak fè w pa wèm. Mezanmi vwazin nou ah bagay pa ta konsa bon vwazin nou konnen nou leve nan menm lakou nou grandi menm kote vwazin e tou piti nou nan lakou a vwazin konnen la meka meka se nan telefòn nou tap pale alo vwazin sa li pa bon konsa vwazin ok li pa bon ditou ditou.
An bon, kounye a la papa m sou vwaj. Adje an plis tou papa e sèm nan kisa map di sèm nan kounya konn se mwen ki nou de sèl ki lakay la kounya kisa map di ok m konn kijan map jere sa m konn kijan map jere sa papa adje ok mèsi jezi mèsi Biden nan tonbe Biden nan tonbe kite sèm nan vini papa m di sa ok ok male male

Pase, anpalan de sa, m kite fanm nan kouche la kay la. Depi talè a, m tande pakèt bri, m pa konn sa fanm nan genyen. M pa konnen non, paske li, m te kouche la kay la san akèy. Apre sa, m di frè yo konsa, m pral vin la kay zanmi m nan, kounye a la, m gen lontan m pa wè l, pou nou fon ti pale. Men, men gade sa fanm nan gen, paske depi talè a, m tande pakèt bri. M pa konn sa l gen. Ale gade sa l gen non. Anmeyè, ke vwazen? Nan pale?

Sa aplike pou mwen m pat menm konnen nan Biden nan tout bagay rezoud pou mwen kounya ma prale. Anben freo nou sove? Non epa pou nou 2 a seranm men seranm ma prale m kontan m pa kontan sa fèm tris tris anpil pou ou pase map viv ansanm ak ou nou ka la nou 2 sèl manmanw pa la papanm pa la nap viv menm si nou menm papa nou pa menm manman nap viv andan ka la nou 2 a. Ma prale sa fèm tris anpil m wè pap ka ale ma prale kite w m pa konnen manman w si yo t aplike pou w men mwen sè anm kinanm nan bon men on sèl bagay sè anm map rantre w wi men se lèm fin rantre mennaj anm nan map rantre w. Koman sa frero? Bon nou 2 a nan kay wap rantre mennaj ou konnya la wa kitem la li sèl anm? Non fòm rantre mennaj anm nan avan sè anm lèm fini map rantre w. Fò e pou konprann mwen bay dedan m tonbe m kontan men m cho m cho m cho m cho banm retire ladan wi m cho woy bon menm telefòn m paka menm si telefòn nan te kraze se m map gon lòt bèl telefòn m cho. Kòman sa freo non non non freo sa paka konsa freo ok nou 2 a nan kay kòm frè estè ou kite m la freo se menn nan jwe kounya la eehwey rantre jwenn m e nou nan kay la la. Nou te gentan pase kondisyon ak esam depi bay dedan rantre map voye chache. Anbyen freo felisitasyon pou ou bonne chance pou ou freo. Wap pale avè Vapò? Map pale avèl pita freo. Ah ben ok pa gen pwoblèm dak. Sèm bay de non m tonbe, m sove, m sezi, m sove, m sove! Byen sè map ede basi kite w la map eye kota menaj an nan pou m di bay dènè m tonbe map marie mete yon ti minit pou m pale ansanm avè papa m tou map eye kota li komanse prepare y depi m rive nan de twa mwa map map voye chèche l m ale wi sè m. Men dakò frè m bòn chans atansyon. Map eye wi map fè atansyon m eye kote l menm. Dakò.
Baline tonbe baline tonbe. Mwen pral an paket bagay. Nou de a nan kay la. Mwen konnen lave, mwen konnen manje, mwen konnen tout bagay. Konnen la ale, on ti bay den ki tonbe, gwe ta fe. Oh oh, la pa gen bay sa cheri. Se pi, se mete pi de a mwen konnen sa ma fe. Ok, menaj ou a. M pa konn wè ni nan bon jou ni nan move jou. Kounye la, ti bay de nan ki te tonbe la, li di, A la wala! O o! Se konsa ye la? Non, sa pa ka konsa, cheri. Se men kote vwazin nan m esplike vwazin nan men ki sa k pase e men ki sa k pa pase. Sa pa ka konsa ditou, ditou, ditou, ditou. Konsa, Bon, m chita m fè twòp tan la. Kote m chita la? E m te gentan t ale ko vwazin nan. M chita m fè twòp tan la paske bagay sa yo koumanse fè tete m cho. M di, wè m santi tete m ap esploze kou m chita la. Paske oke, nou pa ka de frè e sè nan kay la. M tande se ou k pral vwayaje, Eli, ou pral kite m nan kay la la? Kòm m pi piti sè w, ou pral al ak mennaj ou? Kòman e kote vwazin nan m konn sa m ap fè. Paske m pa ka chita la ditou ditou, li p ap bon pou mwen.